Wèl wèl wèl wèl Bonjou bonswa Sa depan lè e ki kote ou al koute videyo sa tou M ap di yon fwa ankò Bonjou bonswa tout moun ki prezan sou chanèl sa Pa bliye non pa m se Fedner Jeanty Jan nou deja wè tit videyo a Jodi a mwen vin pale de yon sijè ki trè sansib e yon bagay ki trè prezan nan sosyete a. Pafwa gen anpil moun, yo wè yon jèn dam nan lari, sa k fè m pa di yon jèn fi, mwen oblije anplwaye mo yon jèn dam, m ap pale de yon sijè kote gen anpil fi ki gen pitit deja, men ki se yon manman soltè. ki se yon manman selibatè ke sa rive swa li te fè yon timoun avèk yon moun li menm avèk patenè a separe sa ka rive li te fè yon timoun ak yon patenè oswa patenè a mouri sa ka rive yo pa t ka viv yo separe kounye a ki vle refè vi l ankò ou menm zanmi m ki wè fi sa nan lari ki vle abòde fi sa ou vle apwoche l premye konsèy m ap ba ou abòde pitit fi pitit moun sa avan. Rive sou pitit la avan. Aprann renmen pitit la avan. Aprann chame pitit la avan. Aprann abone l avan. E vreman konsey mwen pou ou. Tout res yo ap vini apre. Poutet moun sa. Li nan nesesite pou l jwenn yon moun ki renmen pitit li. Tankou li menm. Yon moun li kapab fe konfyans avek pitit li. Dabor konsidere pitit sa. San ke ou poko avek manman l konsidere l kom se te pitit ou l te. Epi lòt konsèy map ba nou mesye mesyem yo konsèy sa pou nou mesyem yo se pou nou map ba nou konsèy sa konsèy sa e pou nou m potel lèn avèk yon fi aprann konnen pitit sa nou jwenn fi a ansanm avèk li a aprann konnen depi nou ta septe avèk fi a pitit fi a genyen an tou se pitit nou l ye. Li pat bezwen te sot nan senti nou deske nou avek fi a ebyen pitit li a se pitit nou li tou. Mwen gen gran pèm ki te konn dim nan pawol gran moun nan langay gran moun li te dim konsa Fed si w renmen gonbo a fok w kapab swen tè a e si w renmen grenn gonbo a fok w kapab pran swen pye a. Si w bezwen bwè dlo lan kanari a, fò w kapab pran swen kanari a tou pou l pa kraze. Mo sa yo se yon pakèt mo ansyen granmoun yo anplwaye pou yo di w yon seri de bagay, yon seri de mo an parabòl. Gen yon seri de mo granmoun yo konn di lontan, menm lè w t al chache menm dis diksyonè, ou pa fouti jwenn definisyon yo si se pa yo ki di w yo. Men an reyalite, lè yo mete w chita pou yo detaye l, Se pi la reyalite. Mwen aprann yon moun, si w wè yon manman, yon jèn dam, ki gen yon timoun l ap leve, ki anvi fè vi l, e ou menm ou wè moun sa ou vle rive sou li, abòde pitit li avan. Depi w rive sou pitit la, mwen konseye w zanmi m, ou a katrevendi pousan pou w posede manman tou. Rekonèt pran pitit sa a se pitit ou l te ye. Konsidere ptimoun sa a, menm lè l pa t nan men manman l, yon jou l kapab lanmou w, se ou k ap leve l. Si w vin gen yon pitit ansanm avèk li, yon dezyèm pitit ou ansanm avèk moun sa a, pa konside, pa renmen pitit pa w la ke lòt la. Sonje byen, timoun sa a se grandi l ap grandi. lèl fin grandi, lèl kòmanse gen konesans lap konnen moun ki te fèl byen. E lèl rive yon lè, li kapab menm konsidere w plis ke papa l. Sa w fè pou yon timoun kap leve pa janm pèdi. Epa mete nan tèt ou se lanmèl wap jwenn li poutèt menm Bondye di sa gen plis benediksyon pou moun kap bay la ke moun kap resevwa men lan ka sa rekonèt byen timoun sa li lan lign fanmiw Li reprezante pitit ou, ou menm ou reprezante yon papa pou li. Toujou pre konsèy ou, pa awogan. Pa twouve ke l pa pitit ou, ou pa dwe l konsèy, ou pa dwe l atansyon. Konsidere l. Voye je sou li. Jèn mesye yo, se pi konsèy mwen voye pou nou. Lè nou wè yon jèn fi nan lari, nou wè l gon timoun, nou pa konn kòman l te genyen l. Pafwa se pa lan envalid moun lan gen timoun sa. E pa tout ki gen pitit la nan envalid. Gen pafwa se yon gason parèy yo ki ba l depi, ki te ba l manti, ki te fè l kwè l ap desann lalin nan ak solèy la pou li, sèlman pou l te ka jwenn yon ti vi. Pou l te ka konnen ki sa l ye, pou l te kapab rive itilize l, men apre sa ki ba l do. Anpil nan nèg sa yo konn egrèt lavi yo apre, poutèt. Moun ki pran plezi mennen anpil moun nan vi yo, yo toujou fini san yon moun. Moun ki pran moun ki mennen yon sèl moun nan vi l, toujou fini avèk yon moun. Sa ka rive ou mennen plizyè moun nan vi w men ou mennen yon moun sa pa mache, apresa w pran san w mennen yon dezyèm moun. W ap fini avèk yon moun. Moun ki pran plezi mennen plizyè moun nan vi yo, yo toujou fini san yon moun. Sa se konsèy m ap ba ou. M kwè konsèy sa ap itil nou menm anpil jèn mesye yo k deyò a. Pa. Pa gade yon jèn fi ki gen yon ti pitit mal k ap leve l poukont li. Pafwa e pa sa l te vle. Se pa t desten l sa. Men, li fè yon esèy, sa pa mache. Epi mesye fòk nou aprann konnen, nou menm mesye yo ankò, lòt konsèy mwen pou nou, fòk nou konnen nou pa bon deyò a. Lè nou wè yon jèn fi rete poukont li, swa l pou yon timoun l ap leve poukont li, se yon frè w ki lakòz. Pa kritike l. Okontrè, ou ta mande pou w ta fè yon ti chita, fè yon ti refleksyon, pou w ta konn kòman moun sa a fè la, ki jan l te fè rive la, si vre ou vle fè pati vil. M pa, sa a m pa kont sa. Petèt mwen menm, Si yon fi gen yon pitit mwen vle ret ansanm avèk li, m wè m renmen li, m anvi ret ansanm avèk li, m gen de dyalòg pou m fè, m ka chache konnen pou m konnen ki jan de moun li ye, kòman l te gen timoun sa. E pa tout fwa se manman an k antò, gen anpil de lè se nèg yo k antò. Yo pa vle pran responsablite yo, pafwa yo konn vin egrèt an demen. Pafwa yo konn vin egrèt, pafwa se mank matirite tou. Yo pa konnen sa yo fè a. Ou pat bezwen vye gran nèg pou te gen yon timoun pou te pran swen. Li enpòtan ou fè pitit ou, ou pran responsablite l, ak nou vre ou kapab. Ou pa gen pou al vòlè pou okipe l, ni fè sa k pa sa, men ou gen pou pran responsablite ou poutèt ou konnen ou te gen l. Timoun nan pat mande ou fè l. Ebyen Se la map rive e map abòne yon lòt kèm avèk nou medam yo Lè nap lache kè nou livre kè nou gade a ki moun nap livre kè nou anvan si depi nan renmen nou wè yon jèn gason pa souse de nou menm lap viv lan manti ansanm avèk nou lap mennen tout moun anfas nou lap mete nou Lap fè ekip ansanm avèk nou gentan wè moun sa pa moun ou epa moun rèv ou a sa epa moun viw la sa pa al pou yon pitit pa al pote yon pitit pou li wap egrèt demen kontwole lontan nou pa wè kòman renmen yo te konn pi dire poutèt moun yo te gon fason yo renmen avan yo renmen avèk yon moun yo chache konn ki moun moun nan ye yo chache konn ki tip paran moun sa. Ki jan l fonksyone? Èske paran l pa t yon vakabon ki te ap mache pasi pala? Èske manman l pa t yon vakabon ki t ap kouri monte kouri desann? Ki jan de tip de moun yo ye? Kòman yo konpòte yo lan sosyete a? Se konsa yo te konn fè l. Li te konn, ou te konn wè tout moun, yo pran yon moun. Yo fè vi yo ansanm avèk li, yo fè kat senk timoun, de twa timoun, yon timoun. Yo fè tout rès vi yo, antanke yo, antanke yo granmoun. Men kounye a nou vin jwenn plis jèn moun, yon pakèt jèn moun de 25, 30 tan, ou wè yo a yon timoun sou bra yo, y ap leve pou kont yo. Pafwa yo pa menm konnen sa y ap regle a, timoun nan oblije ap soufri, poutèt yo menm yo pa t prepare pou li, pandansetan. A moun yo fè l la. Li pa t prepare pou sa, ti manda li te l piti. Li te sèlman wè fi a, l te pwofite de bèl dèyè, bèl dach, se sa k te enpòtan. Li fè l, e bon timoun tonbe. Kiyès ki an tò? Kounye a timoun nan, e li k ap soufri. Men, pafwa konsekans yo konn anpil. Konsekans yo konn anpil. chache konnen kote nou soti e kote nou prale. Poutèt, li pa osi fasil. Se la map kite nou. Yon pwochen fwa map vini yon lòt videyo pou nou. Nou menm mesye yo nou tande. Al swiv ti konsèy sa epi n ap wè n ap tounen vin di mèsi yon moun ki anvi yon konsèy son lòt videyo son lòt pati son lòt sijè ou ka kite kòmantè a pou mwen m ap fè l pou ou pa gen pwoblèm mwen prè pou m pote tout konsèy mwen bon mwen prepare pou sa matirite m bay dakò bòn sware.